kont konstriksyon kanal la. Aprè tout dot tantativ, yo wè kanal la pa ka bloke, kòman fè bal tire pou yo fon masak epi menm sware an pou yo vin a bouldozè, ekskavatris, kraze pawa yo, ranble kanal la epi pou yo mete militè yo la pou di l pa ka fèt ankò. Pa bliye, Dominiken jodi an, onivo de kominikasyon, yo trè rapid. Yo très okipe. Très ekipe pardon. Pa bliye dominiken se leta dominiken ki pran pozisyon an chaj sètadi se yo menm ki anfas nou alòske an Ayiti leta pa nou an pi prè dominiken ke bò kote nou se popilasyon an. Pandan yon fraksyon de segond si gen yon bagay pase Dominiken prè pou l fè yo fè le tour du monde pou yo montre kont se Ayiti t tire, Ayisyen t tire sou yo, menm lè se yo lè yo tire. Yo ka menm pran on nwa ki pale kreyòl ke pou Ayisyen alòske se espyon yo, yo fè l tire epi pou yo on kanaj fèt. Nan kad sa mwen di yo fèt atansyon. M te rele sèten moun tou, m di yo atansyon evite tout pwovokasyon ikonpri popilasyon an, kite yo fè sa yo vle fè a, an nou kontinye nan kanal la, yn chez kè sètèn, Kanal la pap kanpe. Donk e ou wè kounye w tande Binuh ap pale, ap fè deklarasyon madam nan ap pale, poukisa l pa janm, ki deklarasyon li fè pa rapò a pozisyon dominiken fas avèk ayisyen k ap konstwi inikman yon ti kanal pou yo wè si yo ka bay tèt yo manje, pou yo pa mouri grangou. Ki sa yo fè? Yo trè kontan, Dominiken kap vann non pwodwi anpwazone, kisa yo fè pa rapò a pwodwi Dominiken te gen poul te vann non yo? E ke li wèl pa, nou pa achtel nan menl? Olye yo bay moun ki pi pòv nan peyi yo, yo chwazi boule yo, antere yo anba tè. Ki deklarasyon w tande yo fè? E poutan, lè nou vle sòti non di fò Ariel ale, yo di w paka fè yon tranzisyon non lòt tranzisyon, paske Ariel bon pou yo! Donk mwen menm, mwen mande tout eleman bsap yo a ki m pale de trè souvan, evite pran nan pwovokasyon. M mande tout popilasyon wanament, wanamentan, evite pran nan pwovokasyon. Konsantre sou konstriksyon kanal la. N ap fè trètman bèche lan avèk mizanplas gabye yo, fè l. E pa bliye rantre tout materyo. E koupe tout fè ki pèmèt nou fè sè lan, tout etriye yo, mete tout gravye, sab, siman prè e nou gen yon malaksè ki yon tou pi malaksè, eseye mete yo la pou dè ke nou konstwi sè, nou kòmanse sè lan pou l fè lespay de 8 jou maksimòm. E mwen swete strateji m ba yo an, yo mete l an aplikasyon pou ke lè yo lage dlo an, si yo koule yon beton pou l gentan fè priz. E te met adivan ladan l. Evite pran nan pwovokasyon e Dominiken ki bezwen okipe Ayisyen de tout pyès, menm fòmèlman n pa okipe w, men lè vant ou depann de yo, lè maladi w depann de yo, lè yon seri de tout bagay ou depann de yo, ke materyo. fè pou achte depann de yo, siman pou achte demann de yo, si w malad menm doktè nan peyi non se an Dominikani y ale, timoun non majorite lakay yo se an Dominikani y al lekòl, enben yo okipe w. Men ki estrateji dirijan nou fè pou nou di dan 5, 10, 15 an pou nou evite sa? Okontrè, chak kontan yo gen apatman an Repiblik Dominikèn, yo gen ti mètrès yo an Repiblik Dominikèn, yo gen bon jan vin al pran chak wikenn, yo gen lajan nan pòch yo, se sa k enterese yo. Nou menm ki popilasyon an, ann kontinye goumen pou nou fè kanal la, premye kanal la, on dezyèm kanal ki deja kòmanse, byento e baraj Latanin an, pou nou wè kòman nou ka ogmante pwodiksyon agrikòl anndan peyi an, jiskaske nou antre nan yon dinamik oto sifizans alimantè, pou nou sispann achte pwodui alimantè anpwazone an Repiblik Dominikèn. E nou konnen genyen Pòlejya ki nan Sid lan, ki nan Senlwis di Sid. Gouvènman fèk bay fevè pou yo enpòte bagay la dan yon kamyon siman ki antre avan yo. Kijan w konprann sa? Bon, nou wè konba moun nan Sid pèmèt jodi an Port du Sud yo aksepte ke bato ka debake ladan. Bravo! Pa bliye anvan prezidan Jovenel te mouri, mwen menm avè l nou ta al nan pò sa a nou te wè nesesite pou pò di Sid inogire epi mete an sèvis. Tèlman rapidman lè nou te antre an poupale avèk yo nou te ale vizite pò lan, nou te pale a tout responsab yo e nou te rele direktè depatmantal Okay la kòmanse fè wout lan pou yo pou fasilite aksè a nòmalman. Men sa te te manke fè dè dega, rapidman tantativ yo kidnape Nader, epi kèlke jou pita, wout wout Kafou an bloke pa dè bandi. Se pou montre w jiska prezan nou pa ko gen dè antreprenè, dè dirijan nan sektè prive a eklere, avize ki konnen jodi an, pa pou sistèm de pwotokòl sistematik lan pa de miz ankò. Peryòd 1945 lan, ki te bay FMI, ki te bay Bank Mondyal lan, avèk tout sistèm de monopòl ki te genyen, fini. Fò nou panse bagay yo otreman. Jodi a, se yon mond de konpetisyon. Se yon mond ke ou pwodui, m pwodui, ka di machandiz pa m nan pi bon, m ofri pi bon sèvis, moun yo vin lakay mwen, e lè konsa, pli danplwa kreye, e pli de sekirite anndan peyi a. Bravo a moun nan sud kontinye goumen paske tout sa pou jwenn son konba wap wè e palestine atake palestine antre gimè amas yo atake izrayèl izrayèl pa rete bwa kwaze li kont atake li lap kont atake malgre amas yo nan kantite enferyè avèk yo an nam e an minisyon e an resous imèn. Enben, yo pa ret bwa kwaze. Sa tradui kwa pou nou? Kèlkeswa moun nan, pou w jwenn yon libète, se goumen pou goumen. Jodi a, moun ki te gen tout nan men l nan, anvan l kite w pran yon bagay, enben fò w goumen anpil pou mete l nan sitiyasyon difisil. Enben, moun nan Sid yo goumen, finalman, e gouvènman wè l pa kapab sipòte yon seri de nèg k ap detwi peyi a depi plis de 30 an a 35 an, enben yo kite Port du Sud lan. E fonksyone. Mwen swete konba Biga yo di li yo fè viktwa la yo et la. Pase moun kap atake w lan, li pral wè ki strateji, swa pou l di w se dwòg wap wap pote, swa pou l di lòt bagay, pou l kreye yon tyòbòl lòt bò an, moun mouri epi l fè fèmen. Jodi an, yo menm kòman yap met strateji an plas, pou yo wè kòman fè pò lan fonksyone, byen fonksyone, e leta benefisye sa pou l benefisye, e lè leta benefisye, pou yo pa fè tout benesfe sa vin jwenn Pòtoprens, Kisa ki pou nan zòn kote pò lan ye an tou? Meri kote an, kisa l benefisye e sa k ap pèmèt kisa? Pli danplwa kreye, zòn nan pral gen yon seri de de jèn ki pral travay, enben yon seri de nèg olye se zam ki nan men yo, enben se nan pò la yo pral travay pou yo wè si yo ka ganye vi yo.